Ebyen jodi a se jounen mondyal lit kont le sida di kou yo fè mach gen moun ki fè osi depistaj kòm si yo fon stand pou ke moun kapab depiste ebyen jodi a nou vin fon ti pale ansanm avèk ou nan okazyon sila pou ke nou di ou sida li toujou prezan VIH li toujou prezan di kou ou gen pou devwa pou pwoteje tèt ou fè depistaj pou ke ou kapab konnen Stati serolojik ou dwe ale depiste nan sant Kwa Wouj yo. Ou kapab al depiste tou nan lopital ki pre lakay ou, sant de sante, tou sa, pou ke w kapab konnen èske ou gen seroloji negatif oubyen ou se seroloji pozitif. Konsa, pou w kapab pran tretman. Paske souvan fwa gen moun ki di oh li gen sida men li gen sida e pou sa tou gen moun ki konn ap di oh VIH wi mwen ap di jodi a gon diferans antre VIH e sida VIH se lè ke ou gen viris la lè ou enfekte a anben sida se maladi a lè ou rive nan stad sida se lè ke ou te fè depistaj ou wè ke ou gen VIH anben ou di a ok mwen gen VIH men piske m gen li se yon moun ki te banm li m pral mache bay moun li. Du kou ou pa pran trètman ou pa swiv kenn swivi medikal tou sa epi lè konsa wap vin pase nan faz sida e gen moun ki konn menm pran 8 a 10 ans pou ke yo pase ladann e konsa tou gen moun ki pa janm fè depistaj yo la ou anm al lopital le fèt ke yo pa konn gen kenn sentom yo pa malad yo jis pa al lopital enben moun sa ka rete konsa aponto wèl tonbe pip swa li mouri oubyen wèl depafini se lè sa moun nan li menm li nan stad sida. E tou, li enpòtan si ke, tankou ou menm ou konn tèt ou, ou konnen ke w fidèl, ou gen yon sèl patenè, men patenè pa w la, sitou nou konn mesye yo, sitou nou konn mesye yo kòman yo ye, ou kapab fidèl anvè l, ou konnen se sèl li gen kòm mari, epi li menm li gen plizyè fi, men sa k di w fi sa yo ke l avè l la li itilize prezèvatif? Sak diw fi sa yo chak lè li nan relasyon seksyèl li nan rapò seksyèl ansanm avè yo li itilize ou pa konnen dikou li enpòtan si ke ou pa fè moun nan konfyans ou gen dout de li pou ke ou itilize prezèvatif e nan prezèvatif la genyen 2 tip genyen pa fanm genyen pa gason. Li enpòtan pou ke w konn sa. Si nou nan relasyon, nap fè sèks, mwen itilize, mwen antanke fanm mwen itilize pa fi a, gason li pa bezwen mete. E si gason itilize pa mesye yo, mwen menm tou m pa bezwen mete paske si nou 2 pa bezwen itilize, li kapab vin gen konsekans, sa ka rive ke li. krake, li chire paske 2 matyè yo pa mache ansanm. Se swa yonn oubyen lòt deside ebyen cheri map met prezèvatif. Ok. Metenan pou moun kmsi ki kontan fè lafèt, pou moun ke ki won fi la, fi a anfòm, fi a dèyè l gwo, enben li anfòm, li gen bèl koulè, m anvi fè tout bagay avè l men m pa gen prezèvatif e ke penpòt son moman m bezwen pase ou deside fè l konsa si w pa konn moun nan ni an blan ni an penti ou pa konn si l malad, ki maladi ke l kapab ba ou. Ou ale ou tonbe nan relasyon seksyèl ansanm avèk li. Ok, li ankò tan tou si ke ou ta gen dout, anben piske ou pa konn moun nan, ou pa konn stati serolojik li, ou kouri nan lopital ki pi pre w la, ou al nan sant kwa wouj yo, tan pa egzanp isit an Guyane Française genyen antrèd ki fè sa, genyen kwa wouj osi epi lopital de la Madeleine. Ou ale, epi ou di, a, m riske m te fon non relasyon, mwen riske wi. Epi doktè a menm ap konnen pou ke li kapab ba w yon trètman. Men fòk ou pa tann 48 è pase. Depi ou tann 48 è pase, se mò hein. Se mò, si moun sa te enfekte w, deja pral, ou deja pran viris la. Paske. ou te kite 48 è pase. Men tou, pandan tan sa, si ou pa, pandan tan sa, si ke ou fin ale lopital la, y ap ba w trètman, e trètman sa, l ap dire 21 jou, 21 jou, si moun, menm si moun nan te enfekte, moun ke ou te nan rapò ansanm avèk li a, enben ou menm, W ap save paske w pran tretman, w pa t kite 48 è pase. Men mentenan osi, si tou ou ta se yon moun ki gen plizyè patenè e ke piske w di Jacqueline se madanm mwen, Judith se madanm mwen, ou di yo chak se madanm ou yo ye e yo menm y ave w pandan yon bon peryòd de tan, dikou, Pou w ka montre ou fidèl anvè yo, pa itilize prezèvatif. Ou fè l san prezèvatif ansanm avèk Jaklin. Ou fè l de menm avèk Jidit. Dikou, gen risk ou pa konn Jidit kiyès li genyen. Paske mache w ap mache bay kou. Enben, pandan w ap mache bay kou a, ou konnen se konsa w ye, dèfwa ou pa itilize prezèvatif pou montre ke w se yon òm fidèl, enben w dwe fè trètman sa ki rele PrEP. Prep la se moun komsi ki kouri risk, moun ki Gen plizyè partenaire e travailleuse de sex yo osi fè li paske defra konn gon kliyan k parèt devan yo di ebyen ok madam map baw bokou lajan map baw plis kob map baw plis kob depi ke ou ta va itilize depi ou ta va fè sex la ansanm avèk mwen San prezèvatif dayè son bagay wap vann sou jèn plis kòb ou fèl enben medam sa yo t konn tou pran trètman sa e lè w pran trètman sa menm si moun nan enfekte anben ou gen tout chans pou ke ou pa enfekte paske ou te pran yon trètman yon pwofilaksi pre ekspozisyon sa se pou moun ki gen plizyè patenè se pou moun ki konnen ke la pral pran risk e deja prepare l menm si risk la vini epi pa rantre TPE a, ki se trètman pòs ekspozisyon an, se moun ki fè bagay la menm kòmsi l fè l, li gentan tonbe, li pran risk la, men li pa kite 48 è pase, li kouri al lopital pou yo kapab ba l trètman sa ki se 21 jou. Lè konsa ou save. E moun tou ki ap viv avèk VIH la, lavi pa fini, lavi pa fini, se vre ke VIH pa geri, se yon trètman ou gen pou pran avi, men imedyatman ke ou pran trètman, ou swiv tout nòm, tout prensip ke doktè a ba ou, ou toujou al wè medsen, aprè 6 mwa ou byen pran trètman, yo di ou pran lamidi, ou pran lamidi, yo di ou 18 è, 18 è, ou respekte tout prensip yo, enben aprè 6 mwa ou vin endiktektab, ou pa geri non, Ou vin endektektab. Lè w vin endektektab la, li vin tèlman fèb viris la ou pa ka transmèt li. Menm si ou te e patenè w la pa genyen l ou ka itilize avè ou ka sèvi ansanm avèk li fè sèks san prezèvatif e li pap kapab pran viris la paske li twò fèb li pa ka transmèt. E se menm moun sa yo tou ki pran trètman e yo kapab fè yo ka gon vi amourez menm jan ak tout moun, yo ka gen travay yo menm jan ak tout moun e yo ka menm fè pwojè pou yo fè pitit. Men sa se lè ou pran trètman. Depi ou pran trètman ou kapab gen yon pwojè, ou kapab gen vi menm jan avèk tout moun. Sof ke, fò w toujou met nan tèt ou, kapab gen diskriminasyon, fò w toujou met nan tèt ou tou, anben fòk, pa paske m di m endetektab m pa ka bay li epi ou arete pran medi, ou arete ou di a m p ap pran trètman ankò. Non, trètman se a vi li ye. Mesye dam, nou renmen tèt nou, an nou pwoteje tèt nou, An nou pa kite yon ti plezi pote nou ale pandan 15 minit, m di 15 minit, pandan 30 minit, gen moun ki pa menm fè 2 minit menm, men le fèt ke yo yon bèl fi, oubyen yo sou plezi yo, alkòl monte, epi yo fè nenpòte kwa apre ki pral gen konsekans sou vi w, ki pral gen konsekans sou tout lavi w, puiske lè w pran VIH la, lè w trape li, li nan san w avi. Sepandan. Poul pa pase a stad sida ou pran trètman men sa pa vle di ou geri pou sa. Konnen ke sida toujou la, ou dwe pwoteje tèt ou, ou dwe pwoteje patenè ki bò kote w la. Patenè ki bò kote w la ka fidèl men ou menm le fèt ke w ap mache a goch a dwat ou pral pote viris la ba li. pou l tou renmen l. Sa di fòk nou pran konsyans pou nou konnen ke lè nou rankontre yon moun pou premye fwa, lè nou rankontre yon fi pou premye fwa menm pli menm si plezi ap moute, feeling ap moute, ke nou pwoteje tèt nou pandan moman. E pa bliye, si tout fwa w ta bliye pwoteje oubyen w te bliye met prezèvatif oubyen prezèvatif la te krake, fòk ou kouri ale lopital, pa kite 48 è pase pou w al di ke ou pran risk pou yo kapab ba ou trètman TPE a. Se enpòtan pou ke nou sezi sa e apre ou fin tande pawòl sa yo, m espere ke w ap pataje yo avèk zanmi w, konsa ap genyen mwens moun ki enfekte. Si nou tout gen fòmasyon, nou tout konnen fò nou mete prezo, nou tout konnen fòk nou itilize gen pa fi gen pa gason, gen gason ki di a mwen alèji avèk tèl ou tèl prezèvatif, enben gen pa fi fi la kapab mete. E chak prezèvatif sa yo tou osi yo gen avantaj yo. Mwen p ap di plis, m espere ke sa m di a nou edifye, m espere ke sa nou tande de VIH la ke nou tout konnen egzistans li deja sof ke dèfwa nou fè neglijans e m konseye nou tout ki pral tande odyo sa pou ke nou pran konsyans ale fè depistaj Al fè depistaj, ale nan laboratwa, ale kot medsen tretan nou, mande pou y ban nou fè yon bilan sante, mande pou l fè fè nou fè yon bilan de IST, maladi seksyèlman transmisib yo, enfeksyon seksyèlman transmisib yo pou ke nou kapab konnen èske nou gen epatit B, èske nou pòtè oubyen pòtez de VIH ki ap bon pou nou pou ke nou kapab konnen N, e pou nou pran trètman o ka ou li ta pozitif pou ke nou ka mennen yon vi nòmal menm jan avèk tout moun pou tan Bondye voye nou fè sou tè a pou ke nou kapab fè li. E genyen lòt tès tou avan nou fini ki se TROD, tès sa se tès rapid doryantasyon e de dyagnostik ke nan kèlke segond sèlman w ap jwenn rezilta Kelke segond selman wap jwenn rezilta ou ka ou ou pa ta paske lèw fè priz de san defwa l pran kèk jou pou yo baw rezilta a men tròd la vit fè w gen rezilta w nan menw ale nan asosyasyon yo ale nan kwa wouj dayè tès sa yo yo gratis depi w di w bezwen depiste pou VIH ou bezwen depiste pou IST yo. Tès sa yo yo gratis, ale al depiste pou ke nou ka konnen sitiyasyon sante nou pou nou kapab rete an bòn sante e konsa n ap fè pwojè nou yo ke nou genyen y ap rive reyalize nan tan ke nou te deside pou n fè yo. Mwen renmen nou anpil, mèsi avèk tout moun ki toujou rete fidèl ansanm avèk chanèl la. N ap di toujou rete konekte e n ap tounen yon lòt jou pou yon lòt videyo. Mèsi.